Bonjou bonswa sa depan ki kote wap gade videyo sa Byenveni sou près 509 mwen retounen pou yon lòt videyo Reginald Calvè moute lajv fè konnen ke ni se pa bòz lap fè ni tyoul bandi a avèk tout bandi a sil konnen se bòz lap fè relel nan kot Paske, tout bagay yo te pase devan zye l. Yo te fè konplo pou yo t al kraze pwogram Blondedy a. Yo fè konnen, Blondedy ki te kraze pwogram pa yo a avan, yo menm, yo desann Ayiti, y al kraze pwogram Blondedy. Mezanmi, Reginald Calvert pale yon pakèt pawòl. Reginald Calvert fè konnen, yo mèt rele l devan Leta, rele l nenpòt kote yo konnen. Menm kay bòkò, Reginald Calvert di l prè si yo rele l li prale. Fè konplo pou yo touye l li menm li prè pou nenpòt sa kap rive l. Map poste video a pou plis enfòmasyon. M pa vin fè bòz. Pou ka pwouve tèt nou ke m pa vin fè bòz, se kounye a kenbe ni tchoul bandi a ni bandi a pou yo rele m nan kot. Kenbe yo di, kenbe yo tight Se la a nou pral konnen si e bòz si e pa bòz. Se la a nou pral konnen si e bòz si e pa bòz. Tout tande ou tande moun ap pale rans fè makak, tout se rans. Ou wè anpil moun kounye a la jounen jodi a ap sòti kò nan kokiy, m p ap lonmen non yo, pou montre kòmsi yo gen kontwòl gaz, yo gen kontwòl men m di sa deja, jiskaprezan rejyon ak Alwè pa t janm konnen konnen nòmalman si se gaz yo pral bay. Paske mwen menm yo devye m tou a tout tetamiks. Yo devye m paske yo di m yo te kraze fèt yo. Lè n t al nan fèt la, gwo goumen te pete, yo di, Se gwoup Netez yo, atout Blondedy ki te vin kraze fèt yo, yo menm yo pral kraze fèt Ayiti a. Jou sa, sa pa t gade m, paske se fèt mwen e jou fèt mwen l te ye tou, 3 oktòb. 3 oktòb, li pa ka fèt men m ap kontwole moun ki nan goumen, ki mele m. Deja m p ap tranpe men m nan yon bagay. M ka tande w k ap pale. M ka tande w k ap pale. Lè w vle rale m nan yon bagay, m ap di w non, m pa panse m gran timoun. M gen lespri. M pa ka kite w mennen m. Men m pa kont, zòrèy mwen la pou m tande, m tande. Jounen jodi a la, ou kanpe ba l, m repete sa m te tande a djòl mwen, a zòrèy mwen an. Peryòd. M pa gen anyen pou m vin fè w bagay non. Kounye a, si nòmalman ou di, ou pa t di sa, kounye a m pral chache konvèsasyon n te fè yo, nan dat nou te fè l la, byenke nòmalman se te. M konn m ap sonje dat la epi m vini epi nòmalman kote m prale a m di men prèv kote nòmalman nou te 4, 5 ki t ap pale mwen menm, ti bandi, tchoul bandi, teta mix epi men kote konplo a t ap soti y ap tande kote m di non mwen m pa m pa mwen pa gen cam m pa gen m pa gen western union ou konprann y ap tande tout bagay sa yo alò se pa li k rete monte di konm se se bòz non pa fè l parèt bòz. De preferans, regroupe nou ansanm, rele Reginald la justice. Se sa pou nou fè. Nou pa just moute nap di non. Nou telman lach nap eseye vire l. Lè yon moun frape w, l fè w mal. Ou pa nan pale anpil. Ou just rive sou moun nan nan jan w dwe rive sou li. Ou wè mwen mwen map tann nou map tann nou nou nan mistik map tann nou ni nan konplotaj pou nou ta fè tirem nan lari a map tann nou ni devan lalwa ou pa konprann map tann nou 3 kote mistikman palan map tann nou konplotaj m pare pou nou Devan jij m pare pou nou. Ou wè tou lè 3 kote m pare la. Men n pa ka nòmalman se mwen k lage yon koze e mwen k bay verite yon konplo nou te fè pou n tiye yon moun. Otomatik hey vin sou mwen di m se manti anndan yon kot epi kounye a la jij la ap poze m kesyon pou m rakonte sa m sa nou te di a. Si jij la ap kondane m pou djòl alèlè la kondane m pou djòl alèlè. Ou pa konprann?

E menm bagay ki rive Ralph Douce la. Yo gen kont pèsonèl avèk Blondedy Ferdinand. Ou konprann? Yo gen kont pèsonèl. Direkteman y ap jere kont pèsonèl yo men jiska prezan youn pa ka dezapwouve sa m di a mwen menm. Yo pa ka dezapwouve l. Li te ka petèt parèt bòz wi. Men ou ka wè, ou ka wè nòmalman akize yo frèt kon mab. Ou ka wè akize yo pran latranblad. Ou ka wè akize yo pran kout wòch bòtan. Epi yo yo kouri a dwat a goch men yo poko ka konn kibò pou yo tonbe. E pa just vini eseye kouvri nan enkonprenans yon bòs non, vini avèk prèv tanjib. Bon imajine w, Ralph te nan koze gaz 33. Ou wè nòmalman a tout li viktim, li pran kè pou l fè w konnen se bòz. Bon on nèg konsa, sa w vle fè la? Kisa w vle, kisa l ka pwouve la? Kounya la, si Ralph te gen grenn nan mouda l, li konn se te bòz, li te byen avèk Blondedy Ferdinand, li te au timon des affaires lè, lè, lè pwoblèm gaz la, li t ap vini jistifye san l pa di se bòz. Li t ap vin jistifye tèt li a prèv pa l. Oubyen lage on koukou wouj dirèkteman pou fè konnen you know what, sa s on bòz, men vrè verite a. M pa konn si w konprann. Ou pa ka just di se bòz non ouvè liy paske yo konnen w gen kont pèsonèl dirèkteman avèk Maurice Ferdinand non. Ou dwe vin avèk prèv paske ou se youn nan grenmoun. Menm jan nòmalman m se youn nan antite ki denonse zak malonèt la, ou menm tou antanke yon viktim anba zak malonèt la, ou gen le devoir pou w pwouve nòmalman se te sa Reginald di a se bòz men kijan l te pase. Jiska prezan se grenn ou menm sèlman wi ki parèt moun ki vle fè konprann se bòs ou byen avèk tout lòt moun yo bezwen jwenn bas avèk fo nation fèb sa yo paske ou gen kont aplodi pou parèt kòm moun ki ka gen prèv. Ou pa gen prèv anyen brother. Ou konprann? Ou pa gen prèv anyen. Mwen menm m pale m pale klè. M pa pale pou jwèt. Ou pa wè jiska prezan Tetamix pa ka pale anpil. Ou wè titanik jiska prezan se ti post lap fè lap rekopye post moun fè ekri post li paka pale bon ou ak mwen menm jiska prezan ou wè moun yo te sòti pou yo defòme karaktèm nan nivo kòmsi pran ti video nan jan mte pote yon enèji poum ede yo ou wèm kanpe mpa nan kaka ale vwa nou anpwen moun ta vin akizem mpa nan krèk menm. Banm fon ti jere moun sa li menm. Mwen di w sa deja. Isi a isi a pa gen pa gen retwouvay la a. Pa gen retwouvay isi a. Isi a pa gen retwouvay. E tank yo bloke yo tank yo fè fo paj. Tank ou bloke yo tank ou fè fo paj. Ou konprann sa m di w la? Èske nou la a? Mwen m yo ta akize m nòmalman nan yon bagay konsa otomatik m vin defann tèt mwen. Paske petèt moun nan gendwa pa vle lonmen non m, li gendwa pa vle di bagay, li pa vle parèt nan yon fason pou m ta tradui l lajistis, li kreye ti siwnon, ti non bagay pou m pa jwenn prèv de li menm pou m ta ale l lajistis. Men pa kont m ap monte vin defann tèt mwen. M ap monte vin defann, bon mwen menm ti bagay sa la a, Yo fè yo fè koukouwouj pou yo kanpe anfas mwen, ou wè m kanpe m frape pye m baw e m rale baton pini an, m di vini m pale w ni bandi, vini m pale w tchoul bandi, vini m pale w tetamiks, m sèvi a baton an, alevwa kounye a la pou yo ta akize m kòm rans pale kaka rans bagay nan nan nan nan lanmò moun. La se moman opòten kounya la pou nou monte dirèkteman vin pale. Se pa pase akote. Manti wi. Manti wi. E kòm se yon moun ki fin vòlè yon vyann sou yon tab, yo konnen ou k vòlè vyann nan, djòl ou san, djòl ou santi sant sòs la. Men ou santi vyann nan. Paske yo pa ka pran l anndan ou, ou oblije kounya ap di, mezanmi kote mwen menm kite mwen menm ki gen men mezanmi. Oh mezanmi men men mwen mezanmi. Non men sant vyann nan nan men w vòlò. San pè nan nanm ou, nou gen lwa pa ka rale vin anndan trip ou. Oubyen pou n ta veye w. Lè w ap poupou kounye a pou n wè ki jan poupou ap sòti avèk bout vyann. Men pa kont sant vyann nan pwouve ke nòmalman you know what, hey ou gen sant vyann nan. Ou manje vyann nan. Men kounye a si m pa manje vyann nan. La hey madan rans la pran sant mwen, pran sant mwen. Pran sant mwen. Bana rans sa. Al chache moun ki manje vyann nou an. Bana rans sa. Lè yon moun akize ou de yon bagay, ou gen devwa pou jistifye tèt ou depi ou pa antò. E sa fè m di, kèlkeswa moun li ye a, nan tan jounen jodi a la, pou kounye a m ap pale avè w la, zafè dikton ki te fè w konnen la parole s'en vont, les écritures restent là, li pa alamòd ankò. Pa gen kri tu rès ankò kounye a la se son tou lè voice ki rès. Tou lè videyo kounye a la. Se sa ki esansèl kounye a. Lè w ouvè youtube, ayisyen tèlman mechan, se pa ou menm ki fin pale a non ki enpòtan kounye a. Se ti sekans chak kote w pale anndan live ou a, yo pran l, yo mete yon sansasyon avèk yon tit ladan l. Eske w la? Yo met yon sansasyon avèk yon tit. Epi kounya la, baw! W al ouvè videyo a, ou jwenn yon lòt kounya la ki ap pale de ou menm. Kouna si w pa kalite moun ki kanpe pou tèt ou, ou kaka. Se menm jan an. Yo te ka fè tout sa w ap fè a, m pa t janm pale. Men lè yo voye Tetamix vin atake m avèk 20 mil dola pandan ke yo pa gen prèv anyen. M kanpe m pale. Li te gen verite wi. Men pa kont, m kanpe m vin pale. M pa pase a kote, m pap jwe kwen. M pap di pokipe mesye a kap ranse, pokipe mesye a kap fè rans. Mwen m di sa, m di l jan l pase a. Jou sa e te jou fèt mwen l te ye. Lè sa a, yo fon fèt nan menm jou a. Tout sa yo se konplo yo. M pa konn konplo a. Yo envite m anndan fèt la nan menm jou fèt mwen ankò. E youn nan bagay ki entrige m ankò, sè a pa t sou liy nan lè konplo a t ap monte pou al pete goumen kraze fèt Dèlma 33 a. Sè a vin sou mwen, m nan kwen an, sè a di m, Kaka voye. Kouman kaka voye pandan ke l pa t sou liy nan? Sa vle di se yon bagay ki fèt depi nan kay, atè. Li pat la. Li pat sou ligne nan. Kijan l fè konnen kaka voye. Li vin jwenn kaka voye. Kijan la. Oh sak pase la. Ah fèt yo a kraze. Mwen menm se fèt map fete mwen menm. I don't care. Pase non sèlman map fete fèt mwen. Epi je m nan mouda tout fanm anndan an pou m wè kiyès ki pi anfòm pou m wè si ma pran youn mal dòmi lakay mwen. Si ma pran youn mal domi mwen menm se sa ap veye mwen m pa nan fè ki zen fèt goumen pete menm se veye map veye nan tout fanm gwo mouda yo kiyès m ta pran la pou m tou plonje lakay la mal domi mwen menm ou konprann fon ti tann mwen genlè gon moun ki pa nan koze la ou konp talè wi ou konprann sa vle di imajine w mwen menm ki pat nan nan nan nan. ki pat nan ki pat nan afè gaz la kòm yon moun ki pran gaz antan ke viktim m pat la mwen denonse konplo a ale vwa kounye a la Ralph frape nan gaz la. Epi jounen jodi a la li vle fè w konprann oh wi se buzz no pou w ka pwouve se buzz ou menm kounya la se ou k te la ou o timon de zafè a rapidman baww vin a prèv li di non pase m te pi pre Blondedy Ferdinand, mwen konn zak la pi byen, ou konprann sa m di w la, otomatik, men prèv la. Ou pa annik monte ou di w a ke, o fi a te ka touye m tou, ou gentan bliye, an reyalite te gen kouri, ou gentan bliye si w ap rele Blondedy pou w pwoteje l, ou gentan bliye pou w ap di eske w anfòm, ou gentan bliye tout sa yo, men lè w vin fache a kounya la, ou konn sa w fè kounya la, ou oblije di fi a te ka touye w, si fi a, w ap eseye fè yon analiz, Si moun yo te gentan rele Blondedy yo dil yap vin kraze program nan oubyen pa vini bon yo pa dil yo pa dil yap vin kraze program nan non yo dil si mwen ou menm mwen pa ale sa vle di otomatik yap veyel li menm antan ke target yap veye Blondedy antan ke yon target Blondedy li menm pèsonèlman li ka toujou kite moun yo ap enjoy. Li ka toujou kite moun yo ap enjoy epi li pran li pran order a li pa antre li pa ale men du fait ke normalman moun yo ap veye l se li yap chache pou yo pete fyèl li jwe pou l wè si se verite sentoma di Mendel oubyen di nenpòt moun mwen la Yannick anonse l la kaka voye. Sa vle di ou wè nòmalman se pa nou menm ki te enpòtan an kòm moun ki te vin sipòte, se moun kounye a ki te mèt fèt la ki se Blondy yo t ap chache. Li menm kounye a li jwe byen. Alò kèlkeswa moun ki se otorite li pap mouri e kèlkeswa moun ki se otorite se sou kote l ki pou tonbe. E pa san rezon wè l gen sekirite. Se sou kote l ki pou tonbe, se sa k antoure l k ap sekirize l pou tonbe avan an. Ou pa ka di m yon moun k ap veye Trump ka pete kouri, yon moun k ap veye Obama ka pete kouri, menm si l konn konplo a. Menm si Obama ta di, you know what, di m la, menm si gen milyon moun ki pral mouri, paske li menm, li se otorite a. Li se otorite dirèkteman. 1. Li pa gon prèv tanjib pou l konnen èske se verite. 2. Li panse nòmalman Li panse nòmalman l envesti kòb li se yon kòb ki envesti avèk yon pakèt moun ki sòti de patou vin enjoy ak li. Alò, jiska prezan, pa gon prèv tanjib. Enben, you know what? Grenn prèv li kounye a la pou l pa pran nan. Atanta a! Asasina a! Li just di ke you know what? Di m la! Di m la! Enben, si m di m la, kounye a la a, m pral wè si gen atanta k ap fèt vre. Yes, mwen la! Yes, mwen la! Enben, si m, lè li di l la, kounye a, prèv la an è byen grand, ke wi an reyalite, you know what? Yo dèyè touye m! Men sa pa revyen kòm se si moun tonbe, si moun pa tonbe. Of course! Antanke imen, sa ap fè l mal pou l wè ke sou konsyans li, nan jan moun yo vin ba l love, hey, sa ka rive nòmalman, li panike. Li vin tounen yon sikatris pou l wè an reyalite, l ap fè yon fèt, tout moun sa yo soti, soti de patou, vin enjoy ak li epi k ap tonbe la a. Fò w pa ta imen pou w pa ta di, gèt sa k ap pase la a. Men pa kont, antanke chèf deta, se li k t ap, se li k ap toujou sove wi. E li kap tou sove. E li kap tou sove. E li kap sove. Kouna next time lap fon bagay lap konnen kounya poul sekirize anviwònman. Sekirize tout kote yo nèt. Paske la kounya la li son pyè dachopman. Li son target yap veye. A koz de li. Des alye ka tonbe, l oblije kounye a repanse bagay yo. Men kounye a ou menm jounen jodi a la a, si w gen kont avè l ki se kont pèsonèl ou, ou pa ka pwouve an reyalite antanke viktim se yon buzz k ap fèt la fò moun yo wè ke hey m pa pral di w te nan konplo ak moun lòt bò yo non, m ap de preferans m plito di hèn nan gentan vin twòp kont Blondedy ou oblije vin nan nivo menm si w blese l ap fè w mal ou oblije di you know what m pa konn anyen m panse w konprann paske gen moun ki nan fanmi w gen kè di wi on bagay ou fè l kwè m si w vle. Li wè vwazin ap met poud poul pa vin di w sa, kè l di anpil, paske ou t nan aswè ou te fè l yon bagay li pat kontan. Men pa kont moun ki moun nan, li gon jan l fonksyone, menm si m fin gen kont avè w, e pa pou otan pou m wè vwazin nan kanpe la vin mete yon bagay pou ou m pa di ey atansyon m wè vwazin nan ap eseye e vin mete yon bagay pou la m bon e tande non bon m di w se konsa moun fè wi moun ki moun nan e tande non jenòm oubyen madanm e ekskize wi madanm ekskize wi. Fè atansyon tande, fè atansyon. Pase vwazin nan ap mete yon pyèj pou ou deyò a. Ok? M pa la w, si w vle tande w a tande. E se si pa al pran paske m bezwen achte figo ni se paske m gen kont lan. E pa fè tèt di paske nou te gen kont ou panse m ap jwe w. Ok? Vwazin nan ap mete yon pyèj pou ou. Se sa k moun nan. Men kounye a lè w gen kè, ou gen kè, kè w di papa. Ou konprann? Ou pa kè. Menm si w ap mete pyèj la pou fanmi an ou pa kè paske you know what yèswa m fon kont avè l yèswa m gon gwo pwoblèm avè l I don't care si yo pete fyèl malpwòpte a ki mele m yo pete fyèl kaka a se sa k vin rive w la wi brother se paske w nan konplo a non ou just kounye a la gon haine ki vrèman vin ap devlope ou pa kè ankò ou vin pa kè ki mele w ki mele w. ki mele w. Se kom si ou wè si te gon bon konplo vre de gaz la, de mèt gaz la, jan m konn ap rele Blondedy Gaz Dantò a, se li ki te otè gaz la, ou se youn nan moun ki tap tou lage l la kounya. Jis pou dezapwouve sa m di a. Ou tap lage l kounya. Men w pa genyen l vre. Ou pa wè li menm li tèt frèt. Ou bel tet frem, ou bel angiz poul chofe, poul ta repliye, li vin fe bas anba live man, gade byen pou we. Ou we Blondy vin anba live la ap fe bas, li vin provoke, li vin anmerde, li vin fe we kem la a, ou we sil te anto, tou bonman li tap kanpe menm jan a moun sa yo jan yo kanpe a la wi. Yo paka pale, yo paka di anyen, pase gen twop prev an realite ke yo voye kaka. Yo pran twòp pwen pou yo kaka. Kounye a la, jis paske w bezwen fè sansasyon, ou bezwen, oubyen w bezwen tounen avèk platfòm, oubyen nòmalman w bezwen kanpe, kanpe sou rezo a ankò back, epi w, ou against, ou kont sa k ap fèt la. Ou kont. M pa menm si w konprann non, ou vin kont sa k ap fèt la. Tandi ke lè w pa t jwenn apui oubyen bò pou te pase pou moun ka wè an reyalite gon ti tansyon oubyen yon tòchon k ap boule ant Roman ak Bonledi, ou te fè yon ti silans, ou pa vle di anyen, ou pa ka pale, rezon paske ou santi gon bagay ki manke, gon fòs ki pa genyen. M panse ou konprann non. Ou deklare, Depi 2000 kibòk sa a, depi 2022, e pa 2022 non, depi 2016, 2015, 2014 oubyen 2013, w ap fè djòl ou fè kaka sou Facebook, w ap fè djòl ou fè yon pakèt bagay, kounye a w fin granmoun, kounye a se fwaye m, se pitit mwen, bagay sa yo, m pa nan, m pa nan Facebook ankò, epi kounye a jounen jodi a la, w ap kreye sansasyon pou w tounen nan platfòm nan ankò. Èske w la? Ou konprann mwen zanmanm? Wap eseye kreye sansasyon pou tou nan platfòm nan ankò. Nou pa nan kont non papa. Nou pa nan kont. Ok frèm. Ok. Nou pa nan kont. Ok zanmanm. Men pa kont. Fòm fòw. Ou e li liv la ankò. Ou e li liv la ankò. Fò ou reli liv ou. Paske ou deyò la a kounye a la. Ou konprann? Ou ap li tèt anba. Ou ap li tèt anba. Mwen m pa mande bakòp non. Se jan m derape, mwen jwenn bakòp. M pa mande bakòp. Se jan m derape a. Epi m jwenn basis yo kounye a k ap di, ba li. Konprann? Ba li. Men ti dife volan, boum! Li voye l nan figi m. Goumen, pete goumen. Chak lè m fout on kout pwen, yo la, woy! Ba li! Woy! Woy! Se sa. M pa mande bak òd. Men kounye a ou menm, w ap tounen yon platfòm pou vin fè revanj kounye a la. Se revanj w ap vin fè. Se kòm si nòmalman, gen yon bagay ki pa fini, men w bezwen apwobasyon pou fini l. Men w pa konnen, m ap di w li jodi a e m te di l yèswa, m ap redi l alò. Kote w te ye a, se kan k te pi move a wi l te ye. Se kan k te pi fò a, m te fè 2 zan ap goumen kont ou menm wi. E nou te gen plizyè gwo pyon, ou wè m lonmen non tout gwo pyon yo. Gen ou menm, gen Chèl Sankan, gen Patricia Latour epòk ki t ap bakòp Blondedy Ferdinand. Sa e gro pion yo ye wi. Pè jojo yo pèdi pè jojo yo fon jan yo rale pè jojo kòm yon grenn moun pou kòl li son kan pou kòl Ayiti ou wè ou wè tout gou menm ye epi ou vin gon lòt ti lendeng pè jojo rale sou kote ki rele tori pè jojo rale sou kote ki rele tori. M pa benyen di w. Lè Tetamix monte li menm, li pa ka goumen paske l pa gen langaj pou l goumen. Paske sa l ap di yo se menm jan avè w, jan w wè w demare la, manman w tou. Men kijan lè w fè mix. Ayayay, mank a mezanmi. Bondye, Tetamix wi. Men papye kont la wi Bondye. Men papye kont la, Jezi! Men fèk pran nan kont la. Men papye kont la, Senyè! Mezanmi men manke di non non mesye a mezanmi men pale kot la wi mon Dieu oh senyè mèsi papa ou sovem nan monte desann Boston sa oh mon Dieu papye kot la jezi oh papa m manke pranl ou konprann li menm li pa kapab gade pou wè lèl vin sòti nan nan netez gade kijan l reyaji al gade m ta swete youn nan nèg ki toujou ap pase achiv yo se DJ slèm m ta swete DJ slèm al pran live misye a tou pase l sou platfòm li an pou tande menm jan nou toujou fè l wap goumen kont mwen m poko janm konnen map goumen kont pandan m tap goumen kont ou an e tout moun temwen m la tout moun temwen m map kreye sansasyon. Map kreye sansasyon, map li tout pa ke nap fè, tout pyon nap depoze, men m pa janm rive nan nivo kote map di koko santi, gèt manman w kalanbè, malpwòpte, you know what, m pa janm rive nan nivo sa. M toujou kenbe liy mwen. Map frape, map frape ak respè. Map frape map bay moun non. Kèlkeswa moun k anba live la, pou tout tan map frape a moun yo la. M janm, ou janm, e sa fè m pa janm ka gen achiv kote map di tenten lè map frape.